Yon kòbèy salitasyon byen merite a nou tout e a nou chak. Nan videyo sa nap gen chans wè avèk mwen 10 konplete ke yo bay lan modèl egzamen deja. Donk se 10 konplete analiz li ye. Premyeman, premye konplete nap gen pou nap gen pou nou fè, se premye konplete yo bay lan modèl egzamen 2025 lan kote ke yo mande pou nou detèmine lansanm de solisyon Ekwasyon ln x kare mwens 2 ln x plis 1 egal a zewo. Donk, n ap itilize yon chanjman de varyab kote pou nou kapab rezoud ekwasyon an, nou di swa y egal ln x. Lafonksyon Envès. Donk mwen itilize yon chanjman de varyab kote ke map pran ln x kap egal a y. Tout kote ke mwen kwaze avèk ln x, map mete y. Isi se y kare, map gen se, isi se ln x o kare, map gen se y o kare mwens 2y. Plis 1 egal a 0. M espere ke tout moun konprann. Donk mwen ranplase ln x pa y. Mwen itilize yon chanjman de varyab. Donk kounye a la mwen gen yon ekwasyon segon degre m kapab rezoud li. Donk m ka itilize se a plis b plis c èske sa li menm li egal a 0. Donk n ap verifye. N ap gen a ki egal a 1. Isi n ap gen b ki egal a mwens 2 e n ap gen c ki egal a 1. A egal a 1, B egal a mwens 2, isi C egal a 1. Donk n ap verifye, n ap gen se A ki se 1, mwens, lè m fè mwens pa plis k ap ban m mwens, 2 plis 1 egal a 0. Èske sa li menm li egal a 0? Donk n ap gen isi se.

Ki ap egal C sur A. Donk arive isi n ap gen Y segon ki egal. Ok, nou gen C ki egal a 1. Nou gen A ki egal a 1. N ap gen se 1 sur 1. Ebyen Y segon egal a 1. Donk nou jwenn y prim egal a 1 e y segon egal a 1. Pliske mwen te itilize yon chanjman de varyab kote ke mwen te poze y li menm egal ln x. Men arive isi mwen kapab ranplase y pa ln x. M ap genyen se ln x li menm k ap egal a 1. M espere ke tout moun konprann. M te poze y egal a ln x. Rive isi m kapab poze ln x li menm egal a y. ln x li menm egal a y osi. Ok, kounye a la, mwen konnen ke logaritm natirèl de ln x egal a 1, li menm li ban m se x egal ekspo 1. Lòske mwen gen x ekspo 1, sa ap egal a x ap egal a y.

Deuxième complété, Se f de x li menm sa toujou lan modèl egzamen 2025 lan. Donk se f de x li menm ki egal expo 3x la primitiv de f ki sa nil pou le reyèl ln de e byen f tèl ke f de x ti pwen ti pwen. Donk yo ba nou ke f de x li menm. Ki egal, se ekspo twazik. Kounye a la, m ap kalkile primitiv fonksyon, m ap gade sou ki fòm li ye. Ebyen, m ap genyen se somasyon de ekspo a x. Li sou lafòm de ekspo a x. Pou mwen, a la, li t ap egal a 3. Ok? Kounye a la, lòske mwen genyen somasyon de ekspo a x, somasyon de ekspo. ax fwa 2x, ki sa l ap banm? Sa ap egal se 1 sur a expo ax plis yon konstant c. Ok? Arive isi, n ap genyen a ki egal a 3, n ap genyen se 1 sur 3 expo 3 zix. Plus se. Non kounye a la mwen jwenn primitive fonksyon an kounye a la mwen menm m ap ka kounye a m ap kalkile ln de s m ap gen se gran F ln de ok tout kote mwen wè x m ap ranplase l pa ln de m ap gen se 1 tyè ekspo 3 faktè de ln faktè de ln de. ln 2 plis si. Donk arive isi, lòske mwen gen a ln b, sa li menm li egal se ln b ekspozan a. Lan ka sa, si m gen si m gen 3 ln 2, sa li menm l ap egal se ln 2 ekspozan 3. M espere ke tout moun wè. N ap genyen se 1 tyè miltipliye pa.

8, Se 8 plis se. Nan rive isi m ap miltipliye. Nimeratè la k ap ban m se 8 si 3. Donk, plis se, m ap transpoze. Isi se egal a 0. Donk, n ap genyen egal a 0. M ap gen se se egal mwens 8 si 3. Donk, gran F li menm, gran F nou an, gran F de x egal.

ki egal se ln faktè de 3 expo x mwens 7 expo x plis 20. Yo mande m pou m kalkile f' de x. Donk premye travay ke m ap fè sa se konplete 3. Premye travay m gen pou m fè, m ap gade sou ki fòm derive m nan ye. Anbyen, sou ki fòm fonksyon m nan ye alò. F de x li menm, li sou la fòm de ln u. Men lòske mwen gen ln u, derive l, se u prim sou u. M ap gen se f prim de x. Ki egal se u' sur u'. Arive isi, pa idantifikasyon m ap gen u' li menm ki egal se 3 expo x mwens 7 expo x plis 20. Donk, derive de u' se u'. Lòske mwen fè derive de 3 expo x, l ap toujou ban m se 3 expo x. Lòske mwen fè derive de mwens 7 expo x, l ap toujou ban m se mwens 7. X pou X, lòske mwen fè derive de 20 se yon konstant l ap egal a zewo, alò F prim de X li menm li egal se U prim ki se 3 X pou X mwens 7 X pou X sur U ki se 3 X pou X.

Donk, yo ban mwen domèn nan. Donk, domèn de definisyon an la se mwens. Se mwens 1 a pli lenfini. Yo mande m pou m bay derive fonksyon an. Anben, se toujou menm metòd ke nou te itilize a, se ln u. F de x li menm li sou lafòm de ln u. Derive fonksyon an la ban m se f prim de x ki egal a u prim sur u. Ok? M ap gen u li menm ki egal a 2 x mwens 2. Ebyen derive fonksyon, derive u se u prim, lòske mwen fè derive de 2x, se de, kòm si m te ka di m ap fè derive de ax k ap egal a a. Donk derive de 2x ap ban m 2, derive de mwens 2 k ap toujou ban m 0. Kounye a m ap gen se f prim de x li menm ki egal.

Ansanm solisyon an. La, nou gen se lòg faktè de x plis 3 ki egal a 2. Donk, yo pa presize lan ki baz li ye. Depi yo pa presize, n ap itilize an baz de 10. Mwen menm m ap gen se lòg 10 faktè de x plis 3 egal a 2. Donk, arive isi, nou gen yon ti fòmil ke nou konnen lòske nou gen lòg. de A faktè de B egal a C, li ba nou CB. Donk, lòske mwen di 10 ap egal a A, 10 egal a A, epi B se sa. B se sa. Epi C menm se 2. Ok, nou wè? Ok, arive isi m ap gen CB ki egal se C, se A, Eskize mwa se A ekspouzan se. Donk, ki sa n ap genyen? Nou konnen A li menm se 10, epi B se tout valè sa, epi C se valè sa. N ap genyen se X plis 3, li menm k ap egal a A ki se 10, ekspouzan C a ki se 2. Donk, arive isi m ap gen se X plis 3 ki egal a 100.